Gade video sa avèm. Nouvo majistra okap lan fèl jwenn video sa pou mwen silteplè misye rele senkwa e konsa mwen premye fwa m pral pale de ou m tap swiv ou avan sam wè w kòmanse fè la pandan w fèk monte a la inisyativ lan bèl anpil. fòm di w sa lè nou voye kaka m antre nan langèt manman nou men lè nou kòmanse fon ti bagay fòm pale de li malgre m konnen se malpwòpte nou ye nèg politik sa yo nou kòmanse byen bay pèp lan may pase l nan kaka aprè sa n pral fini mal men lè n fini mal nan tou map antre pye m nan langèt manman nou ok aktyèlman la sa kap fèt devan zye m nan la e nèg sa k rele senkwa m renmen l wap debarase twotwa w yo wap leve ti machann yo bò lari an. Ok pa gen oken peyi k vle avanse pou moun ap plede vann bò lari a tè moun paka mache machin paka sikile moun paka sikile ok e sa m renmen l li konte nan chanjman l konte nan evolisyon l ti pa ti pa nap avanse men gen yon koreksyon m vle pote gen yon konsèy m vle pote pou ou e map pale avè w trè saj paske sa wap fè an la al nan sans mwen ti machann yo lè w leve yo gade Nou menm ki responsab, si n ka ba yo yon mache piblik, yon kote pou yo chita pou y al vann. E, paske se ak ti penitans sa pou yo peye lekòl pitit yo, pou yo manje, pou yo bwè, nou konn sitiyasyon an deja. Avan nou leve yo, panse pou n mete yo yon kote. Mache Okap lan te pran dife, panse a sa pou n repare mache an, pou n kreye yon espas. pou malere yo ka vann grenn penitans yo tou ok sa kap fèt nan libèl e lèn fin kreye mache an tou gon kesyon de malfèktè kap tiye moun pou plas mache mesye fòn jere sa on peyi paka on peyi paka lib konsa pou moun ap retire lavi moun pou rans mache an ka la epi moun ap mouri ladann pou kesyon plas mache mesye pou on mezi ak bagay vodou sa. Bagay malfèktè sa fucking pran yon mezi avèl. Twòp ayisyen ap detwi malere pou rans. Pou plas mache radòt. Moun nan tiye yon moun pou radòt. Men André Michel la. Men Youri Latortue la, Michel Martelly, nèg sa yo kraze yon peyi, Aristide la. Vòlè sa yo kraze yon peyi. Youn pa ka mouri pa mistik. Malfèktè yo pa ka tiye youn. Men, y ap tiye yon ti malere ki vin vann yon ti magi, ki ou vin ouvri yon ti pèpè l ap tiye l pou plas mache menn. Dezòd sa yo fòk otorite pran yon mezi avèk jan de vodou, jan de malfèktè sal sa yo menn. Map gen poum pale sou sa. Men majistra, sa kap fèt lan bèl nan zye m. M pa konn pale byen de majistra isi, majorite se salòp. Men ou menm, sa m wè kap fèt lan bèl nan zye m. Dwa lèx, sèd lèx. La lwa è di men sè la lwa. Moun yo ap kriye pou machandiz yo, yo bezwen vann yo pa jwenn kote bò lari a men nou konn sa men se la lwa l ye. Fòk nou aplike la lwa. Ok. Men sèlman kreye yon kondisyon pou moun yo jwenn yon kote pou yo vann. Epi kesyon malfèktè kap tiye moun nan mache yo, pran yon mezi ak sa n se. Fòk nou pran mezi avè l. Twòp ti malpwòpte sal. Twòp ranyon ap detui lavi moun serye nan yon peyi menn. Peyi pa ka fèt konsa. Antouka majistra respè pou sa m wè a. E le jou w voye kaka m ap vin antre nan langèt manman w. Men chapo ba.